Enkontwolab
Sabine, m te byen bezwen w wi. Ou t di w te tap plis bezwen m ke mwen? An, ou te byen bezwen m tou. Papa setan banm di w yon bagay yo di lajan fè chyen danse a pa e ou menm li fè danse m te tande w wi lè w t al ka fi yo rele Judith lè w t ap pale m mal la. Ah bon ou byen konn sa w t ap fè men ma chè m twouve w dwòl antan ke zanmi al chèche w li mete w lakay li pou w nan eta sa w divize l ou dwòl anpil ou kraze fwaye l.
Anh! Depi kilè ou te kite manje ze? Depi lè yo te fin chode bouch ou a oubyen? Eksplike m. Pito w te jwenn yon moun ki chode bouch ou, ou pa t nan eta w ye a machè. Hum machè, jere sans ou, fason sa pa bon. Si jodi a ou ka kanpe ou menm, Sabine ou ka kanpe anfas mwen, ou gen lè pa wè anfas kès ou kanpe a tou. Ou bliye? M bliye kisa? Di m kisa? Se kounya m aprann ki jan de moun ou ye. Kote w pase? Ayy, m pa wè sa pou m ta di w. Ou pa gen valè ditou. Ou pa moun franchman. Tout wap eksplike m, ou pran mari moun, ou fè sesi, ou fè sela. Aah, e tèt dam sa w tap fè gwosè bagay sa a?
Mwen byen kontan cheri. Ou vin sou mwen konsa. Map resevwa w konsa tou epi sitou pa bliye mwen menm mwen konn nik tepe dyòl moun. Men sa sèlman map fè w konnen. Epi m pa gen tan tou.
Claudia, ou konn dosye mari w la tande.

Chita non cheri chita. Sofoni machè, mwen konnen w te di w bezwen m. Wi. Men jan m ap panse la m plis bezwen w ke w bezwen mwen. Kòman sa?
Apwopo de sa w gen pou di m nan, dam ki rele Lout lan. O wi.
Cheri se pitit mwen te tèlman ap ban m chalè, fwa m te rele w pou m rakonte w tout bagay. Epi m byen bezwen konnen w. E pou sa m vin la menm? Pou n kòmanse, dam sa a w ap rele Big la, e pa li vrèman non. A bon? Kòman l rele menm? Dam w ap rele Big la, li rele Claudia. Dam sa a, pitit, s on danje sosyal wi. Daprè sa m ap tande, li touye pwòp mari l. Kisa?
Ou kwè nan sa w di m nan la a? A san pou san cheri.
Bon, mwen m pa ka konprann poukisa l pa met lapolis okouran de tout bagay sa yo. Ey pitit,
fè bouch ou la tande. E konnen w pa konn kiyès yo rele Claudia sa a pitit. Humm se sa.
Epi janm wè lôt sanble bon moun sa a. Bon lôt jou la pitit gon bagay ki rive m. Asireman se li menm. Se li menm ki koz sa. Lôt jou la map pase epi m wè yon mesye kanpe m nan wout epi l rale zam sou mwen l di m si m pa degaje m kite zòn nan ni mwen menm ni pitit mwen

Pitit banm explike w rezon k fèm vini la cheri ou dam sa m tande wap pale m de li an m gon zanmi m ki pat janm wè l al chache jwenn li dam map pale w de li la ou konn li bon moun pitit m te nan yon eta m pat bon ditou dam sa banm travay kounya w sou wèm janm ye a se gras a dam nan. Pitit wap bezwen di l vre ou bon moun. Epi dam sa al chache giyon sa met anndan kay li. Se kraze fwaye. Ebyen l pat konnen. Hey!
Li pran mari l. Nèg la te konn viv byen avè l, depi lè pèsekisyon antre nan kay la, fwaye kraze. Tèt chaje.
Pito, banm mwen janm wè manzè non pou m kase met nan men l.
Pito cheri fò fè atansyon. A map jije avè l. Paske manzè pa dou non. Epi tou zen pete. Tout bagay devwale nèt. Ki sa?
Wi Beti.
Dam nan mete fwaye a tèt anba. A bon!
Wè sa m t ap di w la manman. Si dam nan ka fè aksyon sa, se pa ou menm li pa ta fè pi mal. Beti, jan m wè a la, nou gen l ap kite zòn nan. Nou vrèman an danje wi Piti.
Antouka manman, n ap oblije fè sa.

Men non, avan yo m te vin kot blan fò la. Li te rive m mache mizèt, se yon rezon sa k fè m oblije ap pran distans mwen ansanm avè w. Mache mizèt la pa vle di anyen. Men non, m pa nan salon lakay mwen.
Wi, chalè w te santi. Wi, tout moun gen dwa santi chalè. Retire rad sou ou. Men non, m pa nan salon lakay mwen. M pa oblije rete ache mizèt. Se yon gwo erè m te fè. Alefètke m te rete ache mizèt la.

Sal diw m vel. Ou pa konn sa w fè? Non.
Kman w fè dat konsa? Finalman w tonbe sou tèt?
Jan manzè fè pè li konsa menm. Kòm wap fòsem poum diw tout kisa kel te fèm. Monchè dèfwa m konn vin la m pa jwenn ou. Li konn ap eseye apwoche oprè de mwen. Ok. E. M pap kache di w, gen de bagay, si m pa pran bon sans mwen, m te ka menm fè aksyon m pa t dwe fè menm, anndan kay ou a. Konsa? Anndan kay ou a gen bagay m te ka fè m pa t dwe fè. Men pa bliye, pa bliye m konn jwenn w ak chemizèt anndan an. A.
E m gen enpresyon, menm ansent m ap tande nan ansent ou a, m nan dout de sa. M ap ansent pou ou vre. Konsa?
Ha? Ap di Maya, e jalouzi wap fè tou? Non, jalouzi mwen pa jalouzi. Siw wè se mwen ki tap apiye moun nan, m tap di w moun nan li sanble avèk yon bon moun. Kounya si w wè bagay la vin konsa. Pa konsa papa, ou pale m de jalouzi a, m mare, m pap rete non papa. Ebyen nou pral mete w deyò wè, tann wè, pa gen pwoblèm non. Men kisa w santi menm? Tout sa m manje ret sou lestomak mwen. Jou a miyè like konsa sèlman m santi m ka rete. Oh oh.
Men fò w pran swen tèt ou. Fò w pran swen tèt ou. Ou konprann? Fò w pran swen tèt ou. Lopital fò w ale.

Gen bagay Patrick ap dim trvl biza on dirè ke Patrick ap esplike yon bann bagay lèl vin bò kotew jan wap manyenl wap tirel m pa konprann
Patrick ki diw sa? Patrick menm ki dim sa?
Mwen menm.
Ah. E gen bagay misye menm dim m etone.
Kisa ankò? Ah bon misye menm dim fòm fòm trè atansyon paskel dim Ou ansent se vre men ou pa menm kwè se pou mwen. M pa konprann sa k ap pase la a. Evo, Mwen kwè se li menm lè l te vin la. Ou pa t vin jwenn li avèk chemizèt sou li? Epi, pèmèt mwen di w sa Aloud, ou gon sant soumoun tou nan kò w. Paske, si lè misye vin bò kote w, ou te ba l kote pou l chita, ou pa t anba bouch li, gen bagay li pa t ap rive antre ladan l. Tout avanse m avanse nèg la ap kwense m wi, sa misye t ap fè la a? Kòman l ap kwense w la a? Nèg la vin bò kote w ap ede l chita, si l ap pale la w ap tande sa l ap di w la, men w ap atire w pase men. Sa, m pa konprann, pase men sou li. M gran timoun dwe pa fè m sa. A, men ki pawòl sa w ap di a la? Pandan se tan w panse s on bagay serye, m fè l vre. Kòman m pa panse l la?
Jan sa w esplike l la, w atire misye. Pa fè m sa non. M pa atire, misye ki gen dwa santi fòk li ta jwenn mwen. Ok, kisa, ok, kisa k pèmèt w ap pase men sou misye?

Nafa genlè konn son bagay serye kap regle la wouuyy.
Cheri, ou konnen sè dènye tan la, m pa santi m byen ditou. Dèfwa la m santi tèt mwen ap vire m, m toujou pran kè plen, m pa santi m alèz ditou.
Bon, bagay dekwa se yon bagay ki dwòl, bagay dekwa se yon bagay ki tèlman egzajere. Paske menm lopital ou vin pa vle ale kounye a. An cheri, mwen k toujou jan m santi m wi. Ki espwa m pral gen la? Doktè ap tann ou, ou gen asirans pou pa janm ale, epi kounye a w ap di m ti tèt fè mal, ti tèt vin. Kisa? Feblès k ap tiye w?

Katy, ou wè blan fò soti deja? Mwen wè misye ap soti byen move. Oh oh! Tout pou ta move m pa move li menm ki move.

Kounya nan men w blofè w kite mesaj mwen. Naturellement li kite diw afè pawol maryaj ou a pa pa itil li anyen. Li pa bezwen pawol maryaj. M pa konprann ou non ou menm. Sa pa gen ouvri chat sa yo pa konprann mwen la. Matematik ou konprann cheri ou pa ka konprann mwen. Sola vle fè m.
Sa m ta vle fè? Sak nan tò Sola cheri. Ou pa gen nan panse w? Ou pa santi w wont an sa w fè a? Mwen pa p ka wont. Ou menm ki pou wont, sa e sa pa mele dan w. Ou gen odas anpil ma sè. Sa pa mele dan w. Madam an n ale. Ou pa ka fè kòlè kounya. Foure bouch ou nan sa ditou. Sa pa regade w. Kounya l pa ka fè kòlè.
Kontwole sou ti sa w ap jere a. E pa la manjay ou ap jere, jere l. Mwen aksepte, men m pa fè jan de bagay menm jan avè w. Sa l te ye la?
Ou sal figi w. Ou konn sa di.
De menm Kòmsi w te achete w konvèti vre? Wi, paske nou te nan menm kan. An byen ou wè kounya m fè w konnen m bon. Kounya m ap manje nan sou la blan. Wi, ou tande sa m di w la fi, vay m pa ka pale anpil. Fany, Tout sa misye di m yo, m vin wè yo nan ou vre e m te konnen yo deja, m abitye avè w. Ebyen, di blan fò m m ap vin chache bagay mwen yo la.